Mesye m gen 10 bèl konpliman la m anvi bay menn pou fon ti fanm wap koze ke se swa ti fanm sa te gen mennaj deja oubyen l pat genyen menn yow m pap baw manti baz bagay malè nèt frè antouka gad videyo a jiska la fen menn paske dènye grenn konpliman an menn se bagay malè nèt malgre m pa konn nan ki nimewo nap rive san pale anpil sin gen kesyon kontinye poze nan kòmantè map reponn nou chak youn apre lòt epi sin gon bagay sekrè yow se instagram li ye menn byen rapid annale. Tande ti mesye, nou paka ap pran tout bèt sa yo la epi n pa vle di m fè travay la menn. Just peze bouton subscribe la epi aktive ti klòch la retirel sou personalize metel sou tout YouTube ka fèw konnen chak lè nou lage yon video man ou fèl ebyen ou valide wi frèm san ke nou pap bliye di yon gran mèsi a chak grenn moun ki deja abòne ok ann avanse. Sam vle w konprann baz se ke konpliman yo ka ede w arive renmen avèk yon ti fanm man yo ka ede w men se pa yo kap fè tout travay la pou ou frè yo ka fè w domine yon ti fanm nan yon degre ki egzajere tou men fò w konn kòman pou w fè yo baz. Pa just parèt sou ti fanm nan epiw tou fèl konpliman. Pandan wap ekri ansanm avèl nan telefòn konsa bagay sa yo, kòmanse pale ansanm avèl avan man, kòmanse diskite yon seri de bagay avèl epi lè ou rive yon sitiyasyon ou lage youn nan konpliman yo nan kòlèt li frè. San ke nou pa fè twòp pale anpil baz, premye konpliman ou ka fè ti fanm nan ou ka just dil yon bagay konsa. Depi m fik sou yon bèl timoun tankou w, m reyalize ke m potko janm tonbe sou yon bote konsa. So, m pap ba w manti, depi zye m tonbe sou ou sèlman, m santi tout san m mache ri boo. Yow, lage konpliman sa a nan kòlèt ti fanm nan pandan w ap dyaloge ansanm avè l, swa sou telefòn, oubyen defas, whatever kote a man. Konprann ou te fin wè l abiye oubyen ou te fin wè l nenpòt jan, whatever fason an baz, yow, depi l te rive sou ou baz ou just lage konpliman parapò avèk sitiyasyon an man, m pap ba w manti, fanm sa a pap ka reziste. Se fre. Dezyèm konpliman w ka fè ti fanm nan menm lè l te gen mennaj deja menn oubyen l pat gen mennaj, whatever fason w ka just di l, Vibe m santi lè m panse avè w la fè m toujou mande tèt mwen èske w reyèl vre boo. E sa k fè m toujou imajine mwen k ap pase men sou kò w, manyen tout ti bagay, jis pou m ka verifye sa, koz se premye fwa nan vi m m ap viv jan de sansasyon sa yo. Yeah, voye mesaj la konsa bay ti fanm nan baz. Pap baw manti, enpak ke mesaj sa ap fè a man, yow, ou pap ka imajine yon bagay konsa frè. M konseye nou mesye pratik, fè pratik yo, konprann, kòmanse pale a ti fanm nan dabò avan ke ou voye mesaj la paske otomatikman ke ou voyel san ke ou pa kòmanse pale a ti fanm nan deja lap santi se kòmsi se kèk kouto sou ta pawòl la epi ou vin dil li. Medam yo entèlijan tou man, konprann, ap toujou fè ide men yn fwa ke ou kòmanse pale avèl dabò epi ou fèl konpliman parapò avèk. Jan ke ou menm ou ye, jan ke wap dil ou santi ou man, yow lap santi bagay yo flow plus naturel man, ou wè sam diw la baz, se yon bagay konsa li ti mesye, anvan depi ou wè King Love di yon bagay pa gen dout nan sa frè, twazyèm konpliman an man byen rapid, ou ka just di ti fanm nan yon bagay konsa. Depim wè fotow sèlman m santim fret tankou telefòn. M anvi bouje, m anvi pale, men m sore koz m santi tout venn ki nan mwen yo dekonekte wi boo. Yow! Non sèlman ti konpliman sa li seduizan anpil epil funny tou baz, wè sam di w la tout venn ki nan kò w dekonekte lè w di fanm nan yon bagay konsa. Sa ap fèl vle pèdi tèt li pou ou menn, sa ap fèl toujou panse avè w yeah, sitou lè fanm sa li menm li t santi l tris m garanti w lap panse avè w anpil frè. Katriyèm konpliman byen rapid mesye paske m prese m pa vle kòmsi pou video a al twò long men nou ka just di fanm nan yon bagay konsa. Emosyon m santi lè m ap pale avè w yo, m te vle itilize de mo pou m eksprime w sa k ap pase o fon de mwen menm, men domaj, mo sa yo pa egziste bro. M swete ke le tan va revele tout bagay. M pa vwe yo n al fè konpliman yo youn dè lòt a ti fanm nan. Ou ka fè fanm nan yon konpliman jodi a, ke se swa w te wè foto l, bagay sa yo l te voye yon foto ba ou, epi w just di l sa w santi pa rapò a foto sa l voye ba ou a, ou voye yon ti konpliman konsa ba li. Men pa plede voye pil konpliman youn dè lòt, ou fèk fin fè l yon konpliman la epi w gentan fè l yon lòt tou dèyè l ankò. Non man, wè sa m di w la nan yon semèn, konprann, ou ka fè fanm nan twa konpliman yon bagay konsa, wè sa m di w la man, fè bagay yo natirèl, fè bagay la kòmsi m ta di w ou santi sa vrèman man, konprann, se pa yon bagay ou just konpoze epi w vin di ti fanm nan. Mesye, e 10 konpliman m gen la wi man, m anvi bay tou lè 10 men, yow, nou konnen e pa tout bagay m ka di nan videyo man. E sak fèm pap baw manti baz an dan liv sa ki rele posede kè yon fi san pou san mal alfa wap jwenn rès konpliman yo a gwo gwo frè konpliman fè kenken nan liv sa si w enterese pou achtel depi w gen paypal oubyen kat de kredi menn gade nan tèt seksyon kòmantè oubyen nan deskripsyon video a pou yon link klike sou li lap mennen w dirèkteman sou sit la si se ayiti w ye oubyen sendomeng kontakte m sou nimewo telefòn sa wap gade la epi map jere w alèz alèz san pwoblèm. Si ke sit la baw pwoblèm tou men ou pa ka antre enfòmasyon w, ou mèt prive m sou nimewo telefòn nan epi map jere w alèz alèz frè. Pa bliye pafen sa non l se Vayan menn, yon nèg ki son Vayan gason sipoze gen yon pafen konsa, yon nèg yon vrè alfa yon nèg ki rèd menn, yow fòw gen pafen sa frè, si w entèrese pou achte l, link la nan tèt seksyon kòmantè oubyen nan deskripsyon videyo a, itilize kòd pwomo sa ki se KingLove509 ka epi yap fè rabè pou ou sou pri pafen yap livre w pafen w lakay ou alèz alèz menn, yeah.